Alòske jounen jodi a lè nou pran dèzòm kòm Lyonel Trouillot, Gary Victor, Ketty Masse, nou wè ke se sèlman ekri y ap ekri men yo pa angaje yo nan okenn batay. Se sa k fè ke nou menm nou panse ke si dyaspora sa a, lè m di w elit entelektyèl sa a ki chita nan dyaspora a te entegre l nan batay politik la, pa t ap gen plas pou tout medyòk sa yo k nan palman an. Se sa k fè ke nou wè ke la nature a horreur du vide. Si ke yo pa entegre yo, donk se nòmal nou gen tout rezilta sa yo jounen jodi an la. Gon pakèt bann senatè k ap di iv, ou konprann, on pakèt bann senatè ki pa konn, ou wè nèg yo k ap di emay, nèg yo pa fòme, alòske nou wè dan la, e, e, e, dan lè tan pase, se te dè ekriven angaje. Mèt nan ki te konn te ka di w, non sèlman y ap ekri, men ki te reyèlman ensere yo nan batay la. Men ò, jounen jodi a, sè le kontrè. Ò mwen souf yon dokimantè, si m ta fè dokimantè sa kredi, li ta sanblerè ke se pa yon aza ki fè ke non sèlman dyaspora ekonomik lan pa ka entegre l, men dyaspora entèlektyèl la pa ka entegre l tou. Paske pi fò nèg k ap ekri yo, selon dokimantè sa ke mwen suiv lan, li ta sanble ke yo, yo, yo moneye yo, yo fè yon sòt de mesena, sa vle di yo ba yo tout sa yo bezwen pou yo pa antre nan politik la. Mesye gon ipokrizi nèg yo genyen Ki ipokrizi Lè nèg dyaspora yo Lè nan kesyon politik nou fè rejè de yo nou di yo pa ayisyen Men lè genyen ki fè gran eksplwa nou di son ayisyen Son tèl moun dorijin ayisyèn Tèlke wi Tèlke nèg pri nobèl la Nèg ki lan akademi fransèz la nou di se dorijin ayisyèn. Te gen dam nan ki te gouvènè, gen Nawomi Osaka, tout sa. Sa vle di son fòm dipokrizi. E pa vle n pa vle wè yo vre. Men se ipokrit nou ye, ipokrit nou vle bagay yo kraze. E lè m gade mesye, gon tan, apre egzil Jan Divalye t ap egzile tout krèm peyi a, tout majorite nèg sa yo. ki te ki te de entèlektyèl yo te vin oblije vin dyaspora e lè n ap gade mo ksisto tout moun sa yo yo yo konstwi lòt kote y al ansenye moun ann afrik y al ansenye moun o kanada kanada ki di l ap pran edikasyon ayisyèn nan sou do l la e pa pou granmèsi s on redevans li genyen paske tout entèlektyèl nou yo te yo te voye jete yo se te de pwofesè k t al ansenye lan inivèsite lan lekòl kanada wi e ou pral wè Nouvo sistèm nan, ou pral wè l trè pwochènman l pral envante. Paske nou pa nan sistèm sa a. Paske dyaspora a, moun ayisyen k ap viv aleksteryè yo, yo gen plas yo la. E nou optimis gen yon referandòm k ap fèt isi kanmèm pou n entegre moun sa yo nan sosyete ayisyèn nan, nan ekonomi an, ni nan politik ayisyèn nan. Paske moun sa yo gen plas yo la. Lè w wè yon nèg ap ekskli dyaspora a, sou ki sa l kanpe? Sou sa l kanpe? E tout nèg anba yo k ap goumen anba la a, lajan dyaspora a nan dèyè yo. Mwen m toujou kont Ipokrizi nou an. Avan yè la, Jason Derulo Jason Derulo repre fè yon videyo pou koup di mond lan, li mete drapo ayisyen an, nou bat bravo pou li. Nou bat bravo pou li, li di Gazo l reprezante Ayiti. Men le jou li ta deside vin fè yon bagay pi dirèk, entegre nan sosyete a, menm nou menm ki te bat bravo pou li, nou pral rejte l. E sa pa e sa ke ti vagabon vle chèf peyi a toujou? Nou pa vle. Diaspora entegre. Police la yon lot dimension nou live la gen moun kap gade n diaspora ap gade n tou jodia diaspora epa nou kap enskri nan batay la li enskri deja dola 50 lan lè yo voye lè yo voye lè yo voye 40 dola pou mwen konbyen m jwenn ladanl jodia diaspora an defisi jodia a sa neg yo fè a jovenel Nan Lèzetazini, jodi a dyaspora yo rantre nan batay la. Yo pa vle sou teritwa senpleman, yo batay kote yo ye a. Nou wè bann yo ala soti. Jodi a yo menm batay, batay 90 la, 91 lan. Apre Jan Jis ki t ap kouche sou pon Malatonn. Ki te gen yon latriye moun dèyè l, gen dyaspora ki pa t dakò, jodi a lè n wè Estain de Luca k ap batay kont Ayisyen, anben jodi a nou di Estain de Luca fè yon desann sou tèren an pou pèp la wè w, si w apiye phtk vre desann, jodi a ou konn poukisa w kite Ayiti, lè w ta prale w ale an wòb, jodi a nou ta renmen w retounen an kostim, e pa nan radyo Karayib, ni radyo Zenith. Bwa bandi ak wap pale, desann sou tèren an, vin batay, vin apiye, vin defann phtk, lè sa yap diw ou son ayisyen konsekan. Gad yon travay ki fèt la. Pandan nap di nou pa travay. Viv a sivi. Se pa moun la yo non kle l. Se diaspora wi. Se diaspora k voye l pou vin tande vwa vwa nou menm Sean Mars. Fè nou se konn nap fè deba nenpot ki jan. Men kounye a. Viv a sivi. Entegre nan batay la. E nou menm nou dwe entegre pou yo tou. Viv a sivi inovasyon. Veve veve anben jodia l avè na nan dirèk nap di ayisyen kap ki sou rezo sosyo yo jodia nou wè tout sa nap di yo nou tande tout sa nap di yo nou menm nou gen pwoblèm moun pou ki batay anben nap fè yon batay pou ayiti ayiti nan sa l ye a epa batay kont jovenel moïse li twò piti. Jovenel twò piti pou l ta fè batay sa, anben n ap batay pou peyi alayisyèn. Sistèm lan, anben sistèm nou ye a, n ap di nou bezwen chanje sistèm lan. E tye depite, e tye senatè, senatè ki fè mwayen 1, mwayen 2, elemantè 1, elemantè 0, anben jodi a nou fini a nèg sa yo, nou di mesye nou bezwen chanje lavi n, lavi pitit nou, lavi madanm nou. Lavi fanmi paske grangou grangou pa dous non mesye grangou a. Pou nou konkli pou nou konkli nan bokou chabo ba pou viva TV ki soti nan dyaspora a tou ki pèmèt vwa nou tout moun ka tande l sou rezo sosyo e n ap bat yon bravo pou viva TV. E kontinye konsa kontinye konsa paske la a bay se yo pale la a nou pa gen mèt nou pa gen patwon nou pa gen kòb nan men nou.